M mete anpil strateji an plas pou m ka deplase vin jwenn ou. Jodi a, si ou ta gen malè, ou ka ka nan pwen mwen, m ap fout koupe tèt ou m met sou bouda w. Ou tande? M swete sa.
A few minutes later.
Oh bebe wap touye m. Six and a half hours later
Wi fòm bay Kenny nouvèl sa mas ap respektem kounya wap respektem kounya
Heheheheh Three days later Alo
Dave kòman ou cheri M anfòm wi Non non non ou pa bezwen enkyetew. Ou pa kouri oken risk. Ah. Demen fòk nou ta wè wi. Oh! Yeah, m anvi wè w. Bon isit m pè nèg isit.
Kòman nèg gen isit? Ok, m ap kreye posibilite an.
Kisa li la? Ki jan? Pa gen enkyetid, ok?
Dakò cheri. Bizou bebe mwah. Konya Monica pral wè kiyès ki Sandy a. An sa vle di la, jan Monica ap ranse ansanm avè m nan la, li panse M ap demontre m santi. Demen se m ap santi m al rankontre Dave. E se pap yon dènye fwa.
Cheri, ou vrèman fè m sezi wi. Poukisa w di sa?
O, ou di konsa lè m rele w m pa kouri oken risk ankò. Ben wi.
Sa k fè sa, cheri? Sa k pase? Ben, desizyon pou m te pran depi lontan m pran l. Ki desizyon?
Pale a m a ou non. Bon, ou ka di sa. O, kòman sa, cheri?
An n fon ti chita. Atan, cheri, atan. Ou serye, Dave?
Wi, cheri. An. Di m non, cheri, ki desizyon w pran? Map gentan diw son bagay m baw radyo li kounya cheri. Me cheri lè bagay yo pat bon ou te pale avèm si bagay yo bon kounya ou ka pale avm ayo cheri pale avèm. Jole. Cheri pale avèm. Non m baw radyo sinsèman men sèlman sam anvi diw jodi an se ke franchman ou epatem ou take care tout kòm babe ou pran swen tout ti selil nan kòm. Ah cheri m te diw sa m te diw sa. Franchman Dave ou etonem yeah paske. Ou plen m depi ou ranpli m ou plen tout ti pati nan kò m Ya m pot premye fwa m viv yon bagay konsa m pot ko janm viv li Waww bebe m te di w sa wè dènyèman m te strese fatig epi m te tèlman anvi w bebe e sa e sa fè m te m te mal pase konsa cheri sensèman ou wè la m ap jere w nan tout entegralite yo ou wè la sa poko anyen sa poko anyen devan sa m gen pou m fè w bebe kwè m.
Antouka sèl sa m ka di w pou tout tan ou te konn voye chet yo fwa sa ou surpase cheri. Ah bebe sa e komansman. Ohh ou fem bay tout dlo nan kom wi waww. Pa pale bebe sa e komansman la wè la on lot bev. Talè
depi lotrejou sa nan tèt mwen m ta renmen konnen kisa ki fèw vin pèfòman konsa.
M pa fatige, m pa strese, madanm mwen, ok, gad jan ou rilaks avèm cheri, gad jan n alèz la, ou konprann la, se sèl ou k nan may mwen la, sèl ou k nan may mwen la cheri, m gen tout fòs mwen, tout andirans mwen sou mwen, e sa mwen fenk kòmanse beb, mwen fenk kòmanse. Ou wè Dave, apre sa n te fin fè dènyèman, nou pa janm gen chans wè, se sa fè m pa t janm ka di w sa, wè apati dojodwi, ou gen kle kè m. Kle kè m se ou menm ki posede l. Ou ka ouvri l lè w vle, ou ka fèmen l lè w vle. Bon, si ou vle menm ou ka jete kle an. Ay bebe, sa fè m plezi cheri pa l ou. Sa merite yon kalen babe.
Bebe mete m atè. Ou mete m atè bebe. Sa fè m plezi cheri. Yap m konnen sa fè w plezi. Bon ka fon ti depoze m silvouplè. Je t'aime.
Se nan kè m pou w ta ye la bebe. Ou wè jan kè m kontan la. Ou wè la anndan kè m santi. son fèt ki gen kèm se danse lap danse la beb waw kèm kontan cheri men gon bagay bebe eske pandan nou nan lari an m pa bezwen pè menm janm te konn pè avan pou si mariw lan ta wè nou. M pa kwè sa.
Vrèman
men cheri pa bliye mariw lan gen zam. Ah bebe pa denkyetud epi ou ka fon ti ralanti sou kesyon mari mari mari sa paske si Pou m ta gon mari se ou pou m ta ye. Mwen menm cheri.
Wi paske se ou k fè m bay tout dlo nan kò m. Waww bebe
wap fin avèm jodi a cheri mwen byen kontan cheri je t'aime baby je t'aime je t'aime waww ann ale cheri ann ale ann fè ti mache waww. Tout a mwa. Je t'aime baby. Je t'aime aussi papi. An ale bebe. E sa fè depi lontan Jet li te toujou aktè preferem. Kòman sa? Sa sa vle di? Ah bebe ou pap konprann men yon lè wap konprann baby. Let's go chérie. An ale bebe. Waww m santim fyè baby. Je suis fier de toi. Moi aussi je suis fier de toi.